Jezi merite louanj, adorasyon se pou yo hein! Yes!
Mwen menm dèfwa m konn rete map bay Bondye louanj ak adorasyon m santi sa yo twò piti yo twò piti pou kote Bondye soti ansanm avèm pou kote li mete m kounye a e pou kote lap kontinye al ansanm avèm m santi adorasyon m yo remèsiman m yo twò piti.
Se youn nan rezon wè nou ta dwe priye la m santi map beni avèk mo yo pawòl yo kantik yo m pa konn swa vle. Te konn kabicha vre. Ou pa tap ka leve maten an. Tande, ou son gwo bagay ou di la. Son sijè ou pran la wi. Ou konnen depi ou pran map pale anpil. Si Bondye te konn kabicha m pa tap leve maten. Sè Tamara, si Bondye te konn kabicha mwen avan maten nou pa tap leve. Sè Woudlin, si Bondye te konn kabicha Franelyon an verite mwen avan maten nou pa tap ka leve. Banm fè viv yon ti kras la jan avan menm ke nou lapriyè.

Sa k kondane anba jouk Satan yo. Èske w la avèk mwen?
Sa k kondane nan perisil yo. Gen moun dyab la tèlman. Ou tande sè Woodline? Gen moun dyab la tèlman pran yo, l avegle yo, l fè yo fou. Mesye, m konn ap gade. M konn ap gade yon, m ap gade yon jèn fi avan yè la. Fanm nan toutouni nan lari a. Ou konprann? Dyab la pran l, li fè l fou. Èske mwen avè w nou pa merite pou n di Bondye plis ke mèsi, hein? Plis ke mèsi wi. Enben, an nou, nou, nou prepare w non. Nou pral lapriyè yo apre kèlke segond la. Donk, nou pral lapriyè en. Sè Woudline, en, pataje live la. Pataje Frè Anelion. Pataje Sè Tamara. Pataje live la. Donk, tout glwa se pou Bondye. Enben, moman rive pou ke nou ale lapriyè Lesenyè. Donk ou menm maten an Bondye fè w gras ou leve maten an pa bliye ou wè vwazin ki bò kote w la si w ta mande l kòman l leve l ap di w an m pa son move nuit hein si w ta mande l kòman w ye l ap di w yè swa m pa dòmi m gon dyab ki peze m m santi gon bagay ki peze m si w ta mande l kòman pitit m pran nouvèl frè m nan mouri kouzin mwen mouri matant mwen mouri grann mwen mouri manman m mouri wi Donk men ou menm maten an, Bondye fè gras maten an, gen anpil rezon pou remèsye Leseyè, pou di Bondye mèsi. Enben, kèlkanswa kote ou ye, ou menm k'ap met ajenou pou di Bondye mèsi, met ajenou. Ou menm se k'ap leve de men w anlè, kèlkanswa pozisyon w'ap pran, donk an nou pran pozisyon, an nou remèsye Leseyè, an nou lapriyè. Ke Bondye beni w maten an, an ale.
Je alfa lomega le komansman e la fen Senyè ou se A ou se Z Ou se reparatè de brèch ou se venkè de la mò Se maten nou pa gen mo nou pa gen mo pou nou ta di nou pa gen mo nou pa konn koman pou nou ta prezante devan Adorasyon nou yo tro piti remèsiman nou yo tro piti pou nou ta ba ou Senyè Dye Ba nou kantik gad jan gad jan gad jan mo kap soti nan kantik la Senyè Dye Mwen menm maten an santim ta rete tout tanm la konsa map beni nan kantik la paske si w te konn kabicha vre senyè Dye lè konsa m patap ka leve maten an sè yo ki avèk frè yo ki anba live la ansanm avè nou patap ka leve maten an gen moun ki tal dòmi yèswa menm lè ansanm avèm ki pa leve mwen menm ki ankò la ki ankò vivan lèm gade m wè m gen de men m gen de pye m gen de zye m gen la pawòl toujou se paske w vivan toujou wi senyè. Senyè èdmi an fè anpil plan wi pou nou pa leve maten an li fè anpil plan pandan nap leve maten an pou nou tande move nouvèl de fanmi nou swa strok te ka kite nou kouche toujou oubyen la pawòl nou te ka koupe senyè Dye men ou menm ou ankò la pou amou ou gen pou nou pou gras ou seyè Dye pou mizèrikòd ou ou toujou kite nou anvi ou toujou kite tout bagay nan kò nou ap fonksyone seyè kiyès nou ye lè nou gade eta nou seyè Dye lè nou gade sa nou fò ou. Papa cheri ki pa nan volonte ou Defwa seyè Dye nou klouwe ou sou kwa ankò Nou klouwe ou a chak minit a chak segond Seyè nou pa bon non Nou pat bon seyè Dye pou nou tap site non ou nan bouch nou Men piske ou gen konpasyon pou nou Konpasyon ou renouvle chak segond nan lavi nou Senyè Dye Se sak fè ou kite nou leve maten an Pou nou kapab beni non ou pou nou egzalte non ou Pou nou ba w glwa lonè louwanj ou menm sèl merite Senyè èdmi an fè anpil plan dèyè nou yap veye kilè pou yo tande rèl yap veye kilè Senyè Dye sa ou anvi tande a pou rive non Senyè nou pa dakò pa janm kite jou sa rive pou yo pa janm kite Senyè Dye yo tande sa ou ta anvi tande de nou menm nan pa janm kite sa ou ta anvi wè de nou menm nan rive vwe Senyè Dye Seyè kiyes nou ye Nou beni non maten an wi papa cheri Pandan nap mande w seyè Dye pase vizite chak moun ki anba live la ki gon pwoblèm seyè diferan pase vizite chak moun ki sou kabann lopital gen moun seyè Dye maten an se kouri yo kouri avèl nan minwi an se kouri yo kouri avèl nan inè di maten an se kouri yo kouri avèl men nou menm ou kite nou kouche ou te kite yon zanj pou ta veye nou seyè Dye kiyes nou ye kiyes nou ye. Eske se bon nou pi bon pase lot yo? Eske se pi bon nou pi bon lot yo pase lot yo Seyè Dye? Eske se yon lajan nou depoze pou nou domi pou nou leve maten an? Non Seyè, men se amou ou gen pou nou an, mizerikod ou gen pou nou an, se sak fè nou domi nou leve. Dyab la fè anpil manèv pou nou pa leve maten an, men ou menm ou deklare arete e sache sou lavi nou paske nou gen. Amen ou gen promes ou sou la vi nou seyè Dieu nou pa ka joue papi cheri lè nou leve lè nou gade nou wè nou gen de men nou nou gen de pye nou nou gen souf de vi toujou se pou nou baw glwa lonè louwanj a chak tan seyè Dieu chak segond mwen menm spesyalman seyè Dieu m dwe loue ou chak segond chak minit pou kote ou pran m seyè Dieu pou sa ou fè nan la vim mwen m konn al travay de fwa m pa panse si map rantre lakay mwen lendi a seyè Dieu se pa 1 2 bal ki pa chante. Pou m travèse vin lakay mwen, m pa ka travèse vin lakay mwen. Se yon avoka ti chèz ki travèse ansanm avè m. Pou tèlman bal t ap tire mwen, m pa t espere m t ap rive lakay mwen. Men m rive, m rive lakay mwen, m ap tranble, m ap gade èske se mwen menm ki rive lakay mwen toujou. M ap gade èske se mwen menm ki rive, èske m gen de pye, m gen de zye m vre. Èske m travèse vre pou m rive lakay mwen. Kiyès nou ye, Seyè? Di nou kiyès nou ye. pou ap veye sou nou konsa? Kiyès nou ye menm jan otè a chante li di kiyès nou ye pou ap veye sou nou konsa? Kiyès nou ye Seyè Dye? Kiyès nou ye? Dèfwa nou engra, nou engra anvè ou Seyè Dye. Menm lè w fin fè yon bagay pou nou tan pou nou ta di w mèsi Sentespri, tan pou nou ta pase yon moman nan prezans ou, pou nou ta di w mèsi, nou chita n ap bay blag ansanm avèk yon lòt zanmi, nou chita Seyè Dye, n ap rakonte yon lòt bagay yon frè te fè Seyè Dye ki pa t nan volonte ou.

Seyè, n ap mande w maten an vizite chak moun ki gen doulè atwòs, ki pa t gitan al lopital, ki pa menm k gen kòb, Seyè Dye, se pa lopital la yo pa ta ale non, men se lajan an yo pa genyen pou y al lopital la, e si yo rive lopital la yo gentan konnen, anvan yo mete pye yo nan lopital la y ap gentan depanse tout sa yo te genyen, m pa bezwen di w pou lè yo fin antre pou yo kouche sou kabann nan, Seyè Dye, e deman yo se lopital la yo rete, y ap veye fanm ansent yo, fanm ki pral antre nan sal sezaryèn yo, fanm k ap pouse bebe yo. Se yo menm y ap veye. Seyè n ap mande w, tanpri, pran pozisyon, pran antre nan lopital yo papa cheri, konbat Seyè Dye, konbat Sentespri, konbat Wa de Glwa, konbat Seyè Jezi, tout move lespri ki kanpe sou lavi pitit ou, e Seyè pwomès ou gen sou lavi nou, se pwomès de pè, non de malè Seyè Dye, n ap mande w papa cheri nou an, tanpri. Fè nou rete dan la sanktifikasyon, dan la fidelite. Fè tout sa n ap di, Seyè Dye, se bagay ki pou fè w plezi, bagay k ap sot nan bouch nou, Seyè Dye, se bagay ki pou fè w plezi. Se pa bagay ki pou atriste lavi w, Seyè. Maten an, n ap mande w, tanpri, rete nan lavi nou, Seyè, malgre dyab la ap wonje toutotou de nou menm pou l fè nou kite w, Seyè Dye. N ap mande w, kenbe men nou, pa kite se nou menm ki kenbe men w. Si se nou menm ki kenbe men w, n ap lage w, men si se ou menm ki kenbe men nou, O non de jezi kris de nazarèt an nap rive seyè maten an gade tout fanm ki mare seyè dye nan pye bwa tout grenn sandal ou wè tout chèz ou wè se moun yo mete chita m tout moso twal twa koulè ou wè seyè dye se moun yo mare pou pa anyen nap mande w maten an seyè dye voye zye w mete dife seyè dye nan chak pye bwa sa yo.